Mwen te arive touye madanm mwen apre nou fin diskite. Li di m konsa, mwen di konsa, w ap rete pou okipe timoun yo paske m se fon ane la m ap okipe timoun yo e m ak manman avèk papa fò w rete. Li pale, pale, pale, pale, nou vin ap ouvè lòt sijè, lòt dosye, nou vin ap pale, li di m li prale kounya. M di Paskal, mwen menm mwen vin chèche w. Chèche w, wè m wè m ba w manti pou w ka vini, vini w vini an. Bon sèl bagay ou gen pou fè ankò ou wap dòmi la jodia demen maten map kite w ale pou ale chèche afè kay manman w lan pou w rete avè m avèk timoun yo li di si w wè sa m prale wi li nan papòt la diskisyon an tap fèt devan pi gran men papòt gade non men papòt la men kote nou fè manje a kounya m kanpe nan papòt la m di w pa prale kounya li pase men l li pran kout wak te sou recho a m di w pap ban m pase m di men fè sa wap fè a non li di ban m pase. M pa vle, m ap bay, m pa vle bal pase. Li tire, li fouye, li fouye kouto a sou mwen. Mwen gentan eskize kouto a. Yon fwa m eskize kouto a, mwen kenbe l, li kenbe m nan kòlèt, mwen kenbe l nan grenn mwen, men m ap tòde pwèt e m pran kouto a nan men l. Pou alè l ap pete boul grenn mwen, m di lage boul grenn mwen, men tout lè m kenbe l la m poko janm blese l, m poko janm fè l anyen. Pou kounye a l ap pete boul grenn mwen, lè l ap pete boul grenn mwen, mwen di konsa, lage m mwen di w, ou sou sa w te fè m deja menm si w pa ka pipi deja. Devan pitit la, m di tout pawòl sa yo, si nou tande Tremay vin t ap reponn, l ap reponn nou li menm jan. Kounye a mwen pran kouto a, mwen di w pa p lage l? Banm bal yon premye kout kouto. Li peze l pi fò li di wap touyem wi, wap touyem wi, banm bal dèyè kout kouto ankò, mwen kouri. Lèm fin kouri male oh oh, m rive nan kafou anba, tèt mwen cho, mwen retounen vin kouche atè bò kote l la. M releve m m releve m pran lari ankò. Li di Wilson wap touyem, li di Wilson ou touyem vre Wilson, m di a ou pap mouri. Li di kounya li di konsa enben enben li di a li di mennen m lopital non, li di ebyen banm fè banm fè mennen w lopital, banm ale. Kounya li di kounya yo konn yo mennen l lopital. Li di konsa li di li di m ale.

M estime se fanmi ki li rantre ladan. Wi. Depi anpil de tan, mwen gen 13 ans avèk madanm mwen. Nou fè 3 ans nou renmen ansanm avèl. Nou gen 10 ans maryaj ansanm avèl. Depi an 2021 m pat janm konn viv mal ansanm avèl. Depi an 2021 m pa pale avèk bèlmèm. Depi an 2021 m fwaye m tèt anba. An 27 juin 2025 lan m bal yon baton m manke touye l. Lè m rive devan komisè Thomas ansanm avèl, komisè Thomas di poukisa ou bat fi a m di m pa konnen. Komisè Thomas di fi a poukisa misye bat ou? Fi a di komisè Thomas di misye pa fè l anyen tou. E lèm rive nan prizon an premye pitit mwen Jacob leve di fou li di papa ou pral jwe pa w lèm fin jwe pa w la pa janm kitem ak avèl mwen pou pam kitem ak a manmanm mwen di kisa li la li di konsa wèl jodi mwen sot nan lopital lasalin nan grann mwen vini li bay li manmanm yon boutèy met nan kay la avèk yon remèd yon sachè roze blan lèm di konsa e manti poukisa w pat vin dim sa li di papa si w kwèl manti gen mal mwen te pote manmanm te mete bagay grann mwen te pote a yo.

lanmò fèt.
Eksplike sa kòman sa te pase.
Jou lanmò a oubyen pwoblèm ki te genyen? Ni pwoblèm ki te genyen e jou lanmò a. Pwoblèm Pou pwoblèm ki te genyen, depi an 2021, mwen menm avèk madanm mwen nou gen pwoblèm pèdi. Vire tounen nou toujou gen yon diskisyon vèbal ki toujou fini fizik. Men, m toujou di madanm mwen konsa, m di, kòman fè m pa ke bon nan bouzen, m pa ke bon nan vòlè, nou pa gaspiye afè m, nou toujou pran diskisyon antre nou. 25 j, 27 jwen 2025 lan, 27 jwen 2025 lan, mwen goumen avèk madanm mwen, kote mwen menm mwen ba l yon baton m manke touye l. Yo te, kote yo fè arete m, menm ke pa t vle, li te di nou pa arete m, yo te fè arete m, frè a te fè arete m, yon jou te, yo, yo di m konsa, y ap fè yon reyinyon. Yo di fi a ap tounen lakay mwen, men pou l tounen fòk yo fè yon chita pale anvan. Lè m al lakay yo, yo di m reyinyon an ap fèt a 8 è. Lè m al lakay yo, a 8 è m al nan reyinyon an, blòk 8 è edmi, jij de pè Monezil avèk Koba Kòbinmo vini li arete m nan salon lakay yo a. Kounye a m di an esak fè reyinyon an, yo di m, yo di m wi. Kounye a yo mete yo nan gadavi a la. Apre tout bagay fin pase, mwen, mwen chèche zanmi fi a, mwen byen avèk fi a. Pou m kapab konprann kòman tout bagay ye. Kounye a m di cheri, kòman ou fè. Premye reyinyon ou fè arete li di Lè yap arete w la se ka kouzin man yo te voye m ka kouzin mwen al di M pa konn si yap arete w mwen di non pa arete w wi se frè m nan ki fè arete w avèk manman m Kounye a lè m vin libere pandan plenyen plenyen plenyen premye pitit mwen k rele Jakòb Difo Jakòb Leslie Difo Kounye a li di papa m pral di w pawòl lè m fin di w pawòl la pa m kite l ak a manman m pa m kite l ak a grann mwen ankò m di ki pawòl li ye la. Li di wè jou dimanch yo al Lasalin nan, grann mwen te vini, li bay manman m yon boutèy met nan kay la avèk yon remèd ki nan sachè woze blan. Li di manman m konsa, Ant anvan l debouche boutèy la, pase remèd ki nan sachè a sou li anvan. Kounye a mwen di konsa, E manti ou bay? Li di papa sou kò e manti, li pran powèt mwen la l montre m kote manman manman l te mete bagay grann li te pote a yo. Lè li montre m yo, mwen rele tout fanmi nan rakèt yo, tout sa se te lè yo, tout fanmi nan vil la yo nèt vin gade. bagay yo anndan paske m te pè man yo. Apre sa, mwen fè foto yo, m pibliye yo sou Facebook. Mwen pibliye bay tout fanmi fi a nèt pou m di men sa grann Mwen di pou m di men sa pou m di men sa grann fi a men sa men sa grann timoun yo fè. Kounye a, mwen m vin jwenn avèk fi a, m di fi a konsa. Nou ansanm. Si nou pa ka kontinye ankò, e granmoun ou e granmoun mwen, poukisa w pa di m nou pa ka kontinye? Poukisa w moute fanm ou kont mwen, ou moute m kont fanm ou? Lè w pale ansanm avè m, mwen wè fanm ou se pi gwo bèt nwa k genyen. Lè w pale fanm ou de mwen, fanm ou wè mwen se pi gwo bèt nwa k genyen. Poutan mwen menm, dirèkteman m poko janm annafè ansanm avèk yo, m poko janm derespekte yo ni fè yo anyen ki dwòl. Mèt Kenton kanpe an kwa, Altid kanpe an kwa, Destin kanpe an kwa, Tata kanpe an kwa pou kraze fwaye m. E mwen menm mwen pa vle fwaye a pa kraze timoun yo ap soufri. Mwen fè 1 an avèk timoun yo nan men m e mwen k manman yo mwen k papa mwen k ap mennen yo lekòl, mwen k al chèche yo lekòl. Lè m jwenn yon djòb pou m kite a midi pou m al chèche youn, a dezè pou m al chèche yon lòt. Fi a chita kay manman. Mwen di, mwen ekri fi a yon mesaj, mwen di fi a vini non. Li di, Rouzan mwen ta vini vre wi. Se manman m avèk frè m nan ki di m si m vini men sa y ap fè wi. Frè m di, kòman y ap fè yon bagay la?

Onjou onjou onjou 16 me 2016 me 2026 la mwen pran fi a nan kafou bò lakay li ak tout pitit la kounye a mwen di kòman w ye la li di m anfòm m di Paskal wè jodi a m pral fè yon bagay ke m pat dwe fè wè tout sa w wè m konn ap repete yo e pa yon blan k esplike m yo e pa leson m al fè e pa liy m al fè e pa yon blan k esplike m yo. M konnen se pitit li yo pap janm rayi l. Devan pliske 30 moun nan kafou bò lakay li a ki t ap tande nou, mwen di Jakòb, Esplike manman w tout sa Dout li menm avèk Grann nan te fè lakay la devan n pou l pa di se manti m ap bay sou Jan l ap peye di moun se manti m ap bay sou li a. Pitit la kanpe devan manman, devan tout moun esplike tout sa k konn pase nan kay la. Ak tout sa, mwen di Paskal, Si w vle tiye m, tiye m. Si w vle fè m mal, fè m mal men mwen menm, w ap tounen vin okipe timoun, w ap tounen vin viv nan kay la. Li di Wouzou, Tou sa pa bon timoun yo. M te kontan m te ka baw timoun yo vre men m pap baw timoun yo paske se pi gran ki esplike m tout bagay si mwen voye l lakay ou a m pa konn sa manman w ka fè paske m te gentan fè erè mwen di li sa pitit la di m. Ki laj pi gran an?
Li gen 11 ans.
Pi piti a gen 3 ans. E sesi, lè l di m yo, m di konsa, eske e yo e moun yo k te di w pou te di sa pou fè divèsyon oubyen se bagay ou te wè? Li di papa e bagay mwen te wè ou ko bon men m moutrew yo. M di tout sa w te di yo repete yo mwen. M voye kòd li, mwen voye bay ni frè a ki an Frans lan, ni manman, ni sè a ki New York la, m voye bay tout fanmi m e m fè achiv, mwen kite la, m di konsa si m ta gen yon pwoblèm, bay pitit la tande tout sa li te di m yo pou l wè se li menm ki te di m tout bagay, ki ban m limyè sou tout bagay. Ak. M di Pascale m fè anpil erè, ou menm tou w fè anpil erè, men mwen menm mwen vle byennèt timoun yo, e ou menm kisa w vle? Li di m konsa e pa renmen m pa renmen w non Wilson, m fèt sot di chèf la, m di e pa renmen m pa renmen w non. Men si m tounen vin jwenn ou, moun lakay mwen pwomèt mwen ap fè m gwo mal. M di konsa, an, ale di mwen pa ka gen ou, mwen di konsa, an, pou mizè m pase ansanm avè w, m fè trèz an ap okipe w, m pa pran yon goud nan men w, nan men moun lakay mwen, m pa mande prete yon fwa, ale vwa si m a di fè m kado, mwen okipe madanm mwen kòmsadwa, m fè devwa mwen, m sou tout echèl m ap sot tonbe.

Pèsi. M ale kay fi a, mwen di fi a konsa, pi piti a malad, mwen di pi gran an, mwen di pi gran anvan, mwen di pi gran, wè jodi a, e la manman ap dòmi, ki lanvè ou non, jodi a fanmi a ap reyini. E lè m te di sa, vwazin ki ki kowabite ansanm avè m nan tande lè m di sa. Mwen di, men plan m genyen. Nou pral di pitit la malad, epitou n ap fè l vini. Men si m te rele l, li t ap toujou vini. Si m te rele l, li t ap toujou vini wi, paske li toujou wè mwen depo lakou Nouyòk la. Anpil moun tou pase wè n ap pale, li toujou vin lakay mwen. Epitou nou toujou pale nan telefòn. Ebyen, lè li di m mwen mèt ale, l ap vini. Lè l vini depi nan rantre a, li vin avèk de mesye. Chofè moto a, li vin avèk chofè moto a, avèk yon lòt patnè. Mwen di mesye, nou mèt ale e madanm mwen mwen te bezwen. M di chofè a ou mèt retounen di di li rete avèk mari w. Epitou mwen di Paska Pita pa malad vre non. Mwen pa sa w al fè a se yon bagay mwen planifye avèk Jakòb. Mwen di konsa nou pral di Pita malad pou w ka vini men depi w vini w ap rete. Paske li te gentan vini pou li te gentan m te bliye di nou sa tou. Li te gentan vini pou l rete deja wi. Li te gentan vini pou l rete. Li vini, li retire la soulinet ak pam sou li. Kounya, li la li voye pi li voye pi gran nan mache pou l fè manje pou nou. Pou l fè manje pou nou. Kounya, anvan l fè manje a, sè m nan vin parèt. Sè m nan di konsa, An, apa w la? Sè m nan di, Apa w la? Mwen di, Wi. Li di, Wi, mwen la a wi. E mwen te vin wè timoun yo m ap tou rete. Sè m nan di konsa, Non. Si Wilson te gen gwo pwoblèm ansanm avè w, ou gon dosye pakè avèk Wilson, menm ke se mari w li ye, ou marye ansanm avè l, la e plas ou li, m pa ka di w pa ret la. Men si w vle rete, w ap retounen lakay ou, ou al di manman w avèk frè w la, w ap bwote, w ap tounen vin gen mari w. Si w rete, w a y a di w la se Wilson ki kenbe w pa lafòs ki fè w rete, al di moun lakay ou w ap tounen. Eksplike m, kijan w te fè arive touye madanm ou? Mwen te arive touye madanm mwen. Apre nou fin diskite, li di m konsa, mwen di konsa, w ap rete pou okipe timoun yo paske m se fon ane la m ap okipe timoun yo e m ak manman menm papa, fò w rete. Li pale, pale, pale, pale, nou vin ap ouvè lòt sijè, lòt dosye, nou vin ap pale, li di m li prale kounya. M di Paskal, mwen menm mwen vin chèche w. Chèche w, wè m wè m bon manti pou w ka vini, vini w vini an. Post sèl bagay ou gen pou fè ankò. Ou wap dòmi la jodi a, demen maten map kite w ale pou w ale chèche afè w kay manman w lan pou w rete avè m avèk timoun yo. Li di si w wè sa m prale wi. Li nan papòt la diskisyon an tap fèt devan pi gran. Men papòt gade non, men papòt la, men kote nou fè manje a. Kounye a m kanpe nan papòt la m di w pa prale. Kounye a li pase men l, li pran kouto ak te sou recho a. M di di w pap ban m pase, m di men fè sa wap fè a non. Li di ban m pase. M pa vle, m ap bay bal, bal pase. Li tire, li fouye, li fouye kouto a sou mwen. Mwen gentan eskize kouto a. Yon fwa m eskize kouto a, mwen kenbe l, li kenbe m nan kòlèt, mwen kenbe l nan grenn, mwen menm m ap tòde pwente, m pran kouto a nan men l. Kounya la, l ap pete boul grenn mwen, m di lage boul grenn mwen, men tout lè m kenbe l la, m poko janm blese l, m poko janm fè l anyen. Ou kounya l ap pete boul grenn mwen, lè l ap pete boul grenn mwen, mwen di konsa, lage m mwen di w, ou sonje sa w te fè m deja menm tou pa ka pipi deja? Devan pitit la, m di tout pawòl sa yo, si nou tande Tremay vin klape kòn li, l ap repete nou ni menm jan. Kounya mwen pran kouto a, mwen di w pa p lage l? Banm bal yon premye kout kouto. Li peze l pi fò li di wap touyem wi, wap touyem wi, banm bal dezyèm kout kouto ankò, mwen kouri. Lèm fin kouri male, oh oh, m rive nan kafou anba, tèt mwen cho, mwen retounen vin kouche atè bò kotel la. M releve m m releve m pran lari ankò. Li di Wilson wap touyem, li di Wilson ou touyem vre Wilson, m di ah ou pap mouri. Li di kounya li di konsa enben enben li di ah li di mennen m lopital non, li di enben banm fè banm fè mennen w lopital, banm ale. Kounya li di kounya yo konn yo mennen l lopital. Li di konsa li di li di m ale.

Lè pou l vin devan komisè Toma ansanm avè l, komisè Toma di, Poukisa w bat fi a? M di, M pa konnen. Komisè Toma di fi a, Poukisa misye bat ou? Fi a di, Komisè Toma di, Misye, misye pa fè l anyen tou. E lè m libere nan prizon an, premye pitit mwen Jakòb leve di fou. Li di, Papa, m pral jwe pa w. Lè m fin jwe pa w la, pa janm kite m ak avè m nan, pa m kite m ak avan m. Mwen di, Kisa li la? Li di, Konsa, w al jwenn ti mesye nan lòtal Lasalin nan, grann mwen vini, li bay li manman m yon boutèy met nan kay la avèk yon remèd yon sachè roze blan. Lè m di, Konsa, e manti? Poukisa w pa di m di m sa? Li di, E papa, sou kò e manti? Byen mal mwen t wè kote manmanm te mete bagay grenn mwen te pote a yo kounya li moutem yo mwen moute nan rakèt mwen moute kay tout fanmi yo mal pranl bay moun yo m pran bay yo m pibliye yo sou fesbouk jis aske m fè yon pòs sou fesbouk mwen di konsa nan tout pòs mwen fè sou fesbouk yo mwen di yon pòs mwen di konsa mwen te make Jacob poukisa ou pa malad timoun yo pa malad manman madanm yo pa malad poutan tout anbè manman bay met bay anndan kay la. Ou estime se fanmiy lan ki. Ti rantre nan Ti rantre nan fwaye l te kraze fwaye l ak tout vil Sèt Jwen bagay yo fin pase a ak tout bagay yo fin pase vil Sèt Jwen an Fi a toujou ban m randevou lakou Nouyòk Li toujou ban m randevou nan otèl Li toujou vin lakay mwen. Men jodi a kòman w santi w apre w fin komèt ak sa e lè w ap gade de pitit ou te gen a dam nan?
Mwen menm, mwen santi m etire, m santi m pa merite vi, m panse si m pa imen ankò. Mwen menm te bò kote pa m yo pa t bay anpil enpòtans epi volonte m te te manifeste pou sa e m pa t prepare pou m te fè sa tou e pa yon bagay mwen te pa mwen menm mwen te pa annik fè o kontrè e mwen menm avèk pitit sa ki e mwen menm avèk pitit sa ki di konsa nou pral di manman nou konsa pitit la lòt pi piti a malad pou l kapab vini li vini n ap koute men paske pitit fi a te gentan vin jwenn mwen deja.